Nou konnen atik defini yo vrèman enpòtan e atik menm jan pou atik endefini yo. Se yo menm ki pèmèt pou idantifye lè yon moun lè lè tèl mo li feminen oubyen maskilen oubyen lè li lè li lè li pliryèl tout bagay sa yo. Ann ale. Atik defini maskilen, sengilye. Yo de. L e la. Kreyòl ki se. Kreyòl la atik. Defini maskilen sengilye an kreyòl yo se la, a, nan. Sengilye a, l, la. Atik defini maskilen sengilye L la, yon egzanp, El hombre, la mujer. Nou konnen ki sa hombre vle di ki se gason. Gason an. La mujer, fanm nan. Feminen pliryèl atik feminen atik defini feminen pliryèl ki se las maskilen pliryèl ki se los las mujeres ki se fanm yo maskilen pliryèl los hombres Ki se gason yo. Kreyòl la ki se yo, yo. Gason yo, fanm yo. Atik endefini. Nan nan atik endefini. Nou sot nan atik defini, nou pral nan atik endefini. Yo vrèman enpòtan, pa inyore yo. Atik endefini maskilen sengilye, ki se uno, uno, espanyòl la, e una, feminen sengilye, kreyòl la, ki se yon. Egzanp, La nou pa di un hombre, yo di un hombre, Men se toujou atik endefini maskilen, un hombre. La yo di una mujer. Kreyòl la ki se yon gason, yon fanm. Yon gason oubyen yon fanm. Ya, feminen pliryèl, unas mujeres. Ou ka ranplase l algunas mujeres. Ki se kèlke fanm.

Ki vrèman enpòtan de sa ke nou sot wè yo gon ti règ jeneral. Règ jeneral, yo di mo ki tèmine pa o oubyen pa yon lòt konsòn ki pa de yo maskilen. Eske nou byen konprann? Yo di mo ki tèmine pa o oubyen pa yon lòt konsòn ki pa de yon maskilen. Yo bay egzanp. Egzanp, El alumno, ki vle di elèv ou elèv la. El profesor, ki vle di pwofesè a. Eksepte La Mano. Yo gon eksepsyon la. Eksepte La Mano. Nou konnen La Mano li tèmine pa o. Mano ki vle di men. Mi mano, menm. Yo di mo ki tèmine pa a yo feminen. An espanyòl wi. Yo feminen. Yo di egzanp, La alemana, almand la, o almand la, se menm bagay la, almand la, a e kreyòl la, una chica, yon fi. Nou tande? Nou pral jwenn yo di atansyon la. Apre nou sot wè règ jeneral la, kounye a la yo di nou atansyon. Atansyon ki vle di, e fè yon ti kanpe. paske se pa tout mo ki tèmine an a ki feminen. Ann ale. Yo di, Atansyon, pitit a. Èl a ou a, ki se dlo a, an kreyòl, dlo a, li tèmine an a, men li pa ofeminen, paske li gen atik defini èl Devan el awa, dlo a. Ann ale, el drama, dram nan. Drama li fini pa a, men li pa o feminen paske w di el drama. El drama ki vle di dram nan. Peti de, peti be. Yo di el dia, ki se jou a. Dia li fini pa a.

Nan chimi ou fizik yon bagay konsa. Se pa chimi nap fè la e pa fizik nap fè. Ann ale. Un problema, un problema, ki se yon pwoblèm. Mwen gen yon pwoblèm, ou konprann? E sa, mwen gen yon pwoblèm. Pwoblèm li fini pa a, men li pa feminen pou sa. Paske nou gen la yon atik endefini ki devan ki se un. Un diploma. Oun diploma ki se yon yon diplòm. Se menm bagay la. Ann ale. Peti de. Mo ki tèmine pa sifiks. Ista. Nou konnen gen prefiks, gen sifiks. Sifiks yo se apre lè ou fin jwenn yon mo. Prefiks yo se avan. Ann ale. Mo ki tèmine pa sifiks ista yo maskilen. Ha! Egzanp, Un artista Un artista Men isla está un artista ki se yon atis. Un pianista ki se yon pyanis. Yon pyanis. Un periodista ki yon jounalis. Petit e Anale yo di mo ki kalifye yon moun tankou.

Un idiota, ki se yon idyo, etc. Yo di mo sa yo, yo maskilen. Nou just pral wè yon ti egzèsis kounye a, e m ap ba nou kèk ti egzèsis tou pou nou fè, n ap reponn mwen anba kòmantè yo. Nou pral fè yo pou nou aprann tou. Ann al wè kèk ti egzèsis.

L ou la. Nou pral konplete pa atik defini. L ou la. Ann ale. Nou wè mo la mo siya ki vle di chèz. Chèz la. Ki sa n ap mete la? Se la siya. Chèz la. Siya ki se yon mo Feminen li ye. La, la a n ap mete la. La silla. B, Yo di, Ola. Ki vle di, Ola ki vle di lè a. Lè, kontwole. Lè, tan. Ki sa n ap met la? El ola ou la ola? M panse se la ola.

Papye. Yo di el papel ou la papel. M panse se el papel. El papel, papye a. La nou fini. B, Yo di konplete avèk atik endefini. Un, una. Atik endefini. Nou sot atik defini kounye a nou atik endefini. A, Yo di maleta ki vle di

2, Mete mo sa yo an maskilen, maskilen, La novia, novia ki vle di mennaj an kreyòl, la novia, maskilen an, El novio, n ap mete el novio, n ap mete el, m pa gen espas, epitou n ap retire a a, Nan novia, n ap mete o. El novio. El novio. La novia. El novio. La novia ki se fanm, el novio ki se gason. De. La amiga. Zanmi mwen, zanmi. Amiga ki vle di zanmi. La amiga ki se el amigo. N ap mete el la, n ap siprime a a, n ap mete o. El amigo, zanmi mwen. Paske yo di w an maskilen. Mèsi a tout moun ki t ap suiv. N ap tann nou pou yon lòt klas.